Kòman doulè a konn la? Ah bab, doulè sa pa jwèt non. Pran 5 dola la achte yon kout pou mwen silteplè. M ap jwenn kout e dam nan anba la.
Men kite telefòn lan la cheri, m ap fè ti mizik. Se kòd la pou ou.
Cheri, m pa konprann, ki bo w jwenn bann bagay sa yo w ap pede di m la? O m chaje fanm, m sesi, m sela. Ki bo? Ki yès k ap di w bann bagay sa yo de mwen konsa la? Mennaj ou. Ki mennaj mwen sa? Ou menm ankò? Sa w konnen an? Ki yès?
Mia.
Lòt ji pito.
Non e Mia.
Kòman Mia fè konnen m gen plen fanm tou sa. Paske depim jwenn a Mia se de ou sèlman li pale ou plen fanm ou plen zanmi bagay sa yo franchman.
Kidonk e ou kwè nan tout bagay sa yo Mia ap di a. Kòman m pa kwè a. Paske l konnen ou k fè l dim li.
Bon m di w, anfèt, m pa ka mande w pou w fè m konfyans. Men m ka mande w pou w aprann konnen m enpe. Tèt chaje. Kidonk, mwen menm an swa, mwen twouve sa biza anpil pou Mia. Anfèt, Mia pa zanmi m. Mia just menaj. Li pa zanmi w, epi lè fini l ap di m tout sa yo de ou, pa vre? Non, moun nan gen pwòp opinyòn l, moun nan ka di sa l vle de mwen e m pa ka kont li tou. Paske l konn ou tou. non chère banm di w. Avè di li jis pantan sou ou e lap fè manti sou ou konsa. Loutchi tande m chère. Map tande w wi. Kidonk mwen avè w nou poko renmen se vre men nou gen pou n renmen si depi e depi konnya ou stil poko ka fè m konfyans ou panse lè ke mwen avè w vin gen yon vin gen yon relasyon. Mwen pral fè w konfyans e ou ka fè tèt ou konfyans dabò.

Relasyon nou an gwo gwo gwo gwo pwoblèm chè. Kidonk, fòk lè yon moun vin di w yon bagay ede mwen, pou w analize l epi poze m kesyon, se meyè solisyon an. Antouka,
si Mia ap di m tout sa yo de ou, se paske l konnen w febe, pa vre? Mia pa e pa konnen m cheri. Konbyen fwa pou m di w Mia pa konnen m? Mia just se mennaj Dedou ki se ti frè m. Men Mia pa konn yon mèd de mwen. Kòman w ka konprann ke yon moun pa konnen w epi l ap di m tout enfo sa yo de ou? Kounya epi aprè poum vin reponn ou mwen men epi lè fini tout pwoblèm sa yo pap fèm byen mwen menm ou konn sa byen. So bro si si e si e si e si tout sa lap di yo pa veridik a kwa bon wap pèdi batay sou pwoblèm pou tout bagay sa yo menm.
Chendy tèt mwen fèm mal franchman. Ou pa renmenm?
Wi ou non?
M renmen w, men se lè tout bagay sa w ap fè m mal tou m renmen w.
Chè, biliv, eseye kwè nan mwen epi konsa w ap ale. Men wè toutotan w ap tande sa mi a lòt moun ap di de mwen, w ap fè l toujou viv mal. Remèt kwè nan mwen. Antouka, m ap eseye.

Tande m tcheko gen bagay m di w frè m. Sa k pase?
Yo m fin pale avè w pou de bagay e ou konnen nan moman mwen nan Mia ou konn kijan nou ye. Apre ou pa konnen Mia kanpe nan figi m frè m li di l renmen w.

Tankou banm sou menn sou ki sou ki pretèks Mia di li renmenm menn prezans ou li di bay sa. Bon m pa konprann m pa konnen nan ki nan ki kondisyon l di l fè m. Sof ke l di kòman ti a m fè kite m pou l renmen e m se ou menm l al renmen. Sa vle di men prezans ou prezans Mia di bay sa menn. Tèlman sezi. Yo banm banm banm. Ban m eseye, ban m eseye met ou klè. Ou konn sa m vin remake papa? Piga Mia se se paske li wè mwen avèw alèz anpil li just di w sa pou li pa deranje w non men. Paske m pa kwè yon fanm te ka gen kran konsa pou l ap pale a mari l pou l di l renmen lòt nèg menn. Kòm m te di se bouch li ki chape frè m, m plis ret kwè nan sa yo. M pa kwè yon bagay konsa ta fèt tou menm. Ou konprann? E pou jan Mia ye avè l.
Menm lè Mia ta sou l ta fòl men Mia pata ka oze l di e renmnl sa pa rive se pou l te ka deranje w nan moman l di. Ete papam ki te dim poum te vin jwenn li akoz ke ensekirite peyi a jan peyi a ap fonksyone jan bagay yo ye an li te fè mante poum te vin jwenn li men pat manmanm ki te voye m ale. Kounya la ou vini pou marye? M vini pou marye. Eske manmi konnen wal marye? Map fiyanse map fiyanse cheri m pral bay nèg la bag.

Son moun m gen presyon se wè dew bal kob tout danl deyò tout danl ou wè lèm bout kob bali dem di vamia kob ah ah wè lala banm tout li menm. Eben
ou raple w m te di w yon bagay ou raple w m te di w m pa renmen m pa renmen fanm sa pou ou.
Mwen renmen mia anpil wi frèm mwen renmenl anpil anpil anpil maestro.
Gade pou wè la pou jis kèmèt lan ou gen dwa sa se kew pou ou. Renmen moun li vle. Men, eseye renmen ak tèt epi renmen ak kè tou. Si yon fi se sèl lè ou ba l lajan li ri avè w, ou te wè se yon fanm ki renmen pòch ou. E se sa k ap rive tou, li renmen pwòch ou tou. Ou konprann sa m di w la? M konprann.
N ap aranje tout bagay. Swiv toujou. Yo men ou konnen sa w di m nan deranje m menn. Paske wè si kòmsi ou te yon nèg ki te panse mal de mwen, ou te ka tou kwè ke mwen avèk Mia nou yon bagay menn. E se si menn. M konn kiyès ki frè m menn. Yo ti frè m pa ba w manti menn. Mwen m ap just jire sou tèt mwen menn. M pa wè pa ki mwayen non men pou yon ak konsa ta pwodwi non. Si e pa si. E se sa map di tou monchè.
Mwen, pou m te ka ale pi lwen avè w, Mia te mèt al kay dyab pou mwen men. Si sa, anfen, si sa l te di a se yon bagay ki verite vre, li te mèt al kay dyab pou mwen men, li pap, li pap janm reyalize rèv sa a ditou. Paske ou se ti frè m, m pa gen nil dwa pou m al fè w mal. Ok men.

Ou pa deja wè bon jan w ye la. Ok. Lè wap vin lekòl se sèlman m di w m fè tout semèn nan avèk Dèdou. Mwen ko di w m tèlman fè koze. Ou nan Dèdou sa toujou sè m. Bon di m Dèdou ap twonpe w. Nou rekonsilye ou konnen fòk gen sa. E sa koup la ye. Kot jenòm ou te pale m de li a? Ah gason sa tout tan lap anmède m. Sak pase di m. Ah m bèl ti gason wi men konnen Dèdou m paka fè nenpòt bagay. Jan m wè w pale la genlè renmen l wi.

M ka pa zanmi avè w ankò. Poukisa? Se mnje ap pran pou dadou ap pran pou dadou. E men kot verite a ye fò m ba ou m pa vle w kite w nan manti a. Antouka m kòmanse pa renmen dadou m. Oh oh poukisa? Yo gen pou èt bèl ti gason menm la. Si ta wè sè m. Ti gason sa m ap pale w la byen kanpe bon ti bagay, bagay resan. E poutèt sa w ap imilye dadou a? M pa imilye dadou, ou konnen m te toujou fidèl a dadou. W ap koute tripotay. Sèlman n ale. N ale.

Koman sa ou te dim ou tap jwenn nimewo a. Ou pa wè kiyès.
Kiyès sa? Bon te ka rekonèt vwa a kanmèm. Non m bon nimewo a m just note san non e m pa wè kiyès sa sentèman. Kiyès sa? Se Mia.
Mia?
Wi.
Poukisa ou toujou apèl sa menm?